Bon jovenel m salye w. Yon seri de bagay fò pa fè. Son benezwèl ou ye. Lè mateli tap fime ou pat konnen. Ou vin antre. Ou vin antre nan yon baz. Ou pa konn nan ki baz ou antre ya. Ou wè baz yo di degaj sa ou pap kapab. Wal tonbe fime kokayin avek mateli. Ronelson. Mwen m pa konn afè w. Men kounye a nou mande w peyi a, ou pa vle bay li. Donk, mwen menm m gen yon mwa wap fè kaka la, yon mwa m pa fè lanmou pou ou. Madanm mwen nye m, sa vle di m razè. M te konn viv a 100 dola ou voye m a 25 dola. M te konn bwè kleren m a 10 goud, ou voye m a 25 goud. Siga te konn vann 1 dola, ou fout li 10 goud. Mòd an fòkòre, bon mwen menm m ap montre w m pi fòkè pase w. Jovenel pran son w pran ton w pou bay moun yo peyi a. Se malèt ou wap pran w pa gen anpil rad. Daw met yon kostim sou ou panke moun ki chen nan domino. Makak, enbesil. Ou redwi sou tout bagay mwen nèt. Menm labapen. Ou di w gen bannann ou pa gen yon pye siv. Ou pa gen yon pye zanmann. Ou frekan wap ba nou manti lè ou te di ou gen bannann nou menm nou konnen depi n gen aransò a lwil nap fè sòs manti ou pa gen anyen ou pa gon pye silv donk mwen menm m pale avèw bagay sa pral pibliye fòw konprann mwen menm m pap di betiz la gen timoun ki pral gadel gen timoun ki pral wèl tou. Donk, gen de bagay ou pa fè yon moun. Bon, jan w kanpe a la, sa w fè nou la? Yon pwoblèm gaz, yon bagay. Kounye a menm moun yo pa ka jwenn dlo trete. Ou konprann? Yo pa ka jwenn dlo trete tèlman mechansti yo pa fini. Sa w fè nou la? W pral tiye nou? Manti, n ap tiye w anvan. Vakabon. Ou wè mwen menm si m jwenn avè w a de, m ap fout ou baleyaj. E pa nenpòt baleyaj li ye, baleyaj entènasyonal. Ou pale a chinwa oubyen ou pale a japonè. Fò pran san w, fò pran tan w. Ou fout pa ka prezidan e bannann ou konn vann. Al fout vann bannann ou an. Ou konprann? Sa w konnen an ye pou w fè. Ou konprann? Ou rete sou lanmou moun wi. Lanmou yo di wi. Epi pandan w vakabon konsa, dènye danje w ye. Ou moutre. Kleren sen michel ou moute soso vyèjil ou moute nazon nan leyogàn kèèèèt sa w voye moun al fè la bon e sa m ta renmen konprann mwen menm pase e sa m ta renmen konprann yo fò w fè m konprann yo tèt zo m ap fout ou maryaj kanmèm e m ap jwenn avè w gade pran san w pran tan w pou w konn sa w ap fè a. Mwen menm gen kote m baw rete. M tande kay moun wap manje sa desant mwen menm map baw rete yon kote. Pa vin ak anpil machin pa gen papye. Pa vin ak anpil machin. Vin ak yon sèl machin. Ou konprann? Map baw kote pou rete m tande kay moun wap mache dòmi. Ou konprann? Map baw kote pou rete. Sa yon bagay ki pa endesan. Yon sitwayen pòtoprens renmen dan w so tèt ou so ou pa bon Jovenel ou sal. Ooh chaje yo pa bay pwoblèm. Gadon bo gason kap pale avèw konsa. Si w gen konsyans hein pa deplase bat vo bouda ou konprann ale Bahamas an español wi m pale avèw la ti gele ou konprann ou moute a sosi ou wè kò Ba respekte moun se blocou a il. Anvan yo te yon baba te pati men kokayin. Mateli moun ki fon nwit lap vide dlo nan bwason an poul bwè. Nan bwason an mateli te konn bwè dlo. Li pa janm wè dlo a poul bwè non bwason an toujou koule. Kounya a menm kè a dwe ap fè nou la. Bon sa nou te manje pou jovenel. Petro pa manman nou karibe pa papa nou non. Ou manje kob ou. Bay moun yo kob yo. Epi ou Martine kite w. Pou li renmen avèk nèg rele Jela a rapid E map fout ou bale a Jela papa Mchoute moun dò rapid trè rapid Ou twò sòt Ou twò egare Fòw konprann Kòman yon pèp ap viv Bon nou menm ou bale de nou an yon chita wap fime a Mateli wap fè kaka Bon kot Mateli jwenn nan paranòy sa menm Bon nan Mateli annik parèt li prezidan l pou yon paranòy Li vin met anba nou la bon Kounya gade nan kondisyon map viv. Mte konn viv a 100 dola kounye a kaka wèm a 25 dola menm lanmò m paka fè a madanm mwen non fanm nan toujou grangou mwen m toujou pa sou anyen ou moute kleren m ou kraze figi mwen nèt anmèmèmmèmmèmmèmmèm sal ye la anmè ou pran nou pou kokorat an jovenel ou sot nan peyi ou te chèf gadyen kounye a ou vin antre pòtoprens wap vin fè kaka avèm la mwen menm dlo a sal mwen menm dlo a sal wi map baleyew. Ou frekan. Pase nou menm nou gen kondisyon moun viv. Ou pa mete nou nan okenn kondisyon. Pa de kouran, pa de dlo, pa de diri, pa de pwa, pa de mayi, pa de anyen. Ohh! Chien!